Di freo ap soufri, di freo anvi tande l silvouplè, di freo anvi tande l, di l rele mezanmi silvouplè edem pataje l silvouplè la tande m e mwen m pa konn fè tout tan sa map pale pou mal pou m pa tande madanm mwen se premye fwa map kouri sou mwa pou m pa tande madanm mwen se kounye a m konnen silvouplè mezanmi nou menm gran malav la silvouplè men cheri m nan. Mimi men bebem nan edem silvouplè edem non mezanmi mezanmi Mezanmi pa gen moun la ki konn Jessica? Mezanmi silvouplè edem edem non la pa la la li konnen l avèk mwen paske m pa konn sa pou m fè silvouplè mezanmi men madanm mwen men cheri a.

Menm si Jessica ale menn ou ka jwenn plizyè lòt fi menn ka resevwa menn baw plis lanmou ke sa menn si Jessica desi banm diw si Jessica deside fò fò soufril fò gwosè bagay sa menn yow li wap tou jwenn yon lòt yon lòt fi ka ka jere kòw bro. M pa konn kòman m pral Toto frèm m pa konn kòman m pral. Baz baz baz banm diw banm diw menn banm diw ou kapab menn ou kapab baz. E gason w rele menn. Tande. E gason w rele menn. Ou renmen fanm nan, nou ka konprann sa. Ou renmen fanm nan, nou ka konprann sa menn. Men si fi an, tande, tande, si fi an deside ale nan sans sa, nan fason sa, konn fanm sa li menm, ou pa t vo anyen pou li menn. Se jis li t ap jis jwi ti tan l lan pou li ale. M panse ke menn, si w te ka fè tout sakrifis sa yo pou manzè, sa vle di ou pwouve tèt ou avèk tout moun k ap tande nou yo la ke w s on bon gason menn. Oh jezi
Toto m konprann m konprann Toto m konprann Toto Riks Riks mèsi m anpil freo. M vèki tout tanm tout tanm tout sam genyen tout sam posede Toto m toujou bay madanm mwen tout menm yon grenn sirèt nou patajel ansanm menm yon grenn sirèt nou patajel ansanm Toto nou pataje tout sa nou genyen Toto Toto Toto mezanmi tanpri pa konn sa m fè pa la banm pwoblèm Bagay la banm pwoblèm. Mezanmi, m pran gwo wont. M pran wont paske se mari m ta pral marye. Gade pou n wè. Sa se bag depi lè m konnen m ap fiyanse. Ha, gade pou n wè. Men yo. Men yo. Men yo. Gade pou n wè. Gade. Men yo. Gade pou n wè. Kat maryaj. Gade pou n wè. Silvouplè. Men yo. Silvouplè. Silvouplè. Ede freo nou mezanmi. Jesi cheri. Tanpri. Frè. Tanpri. Tanpri cheri. M panse ke m panse ke mesaj la pral jwenn m panse ke mesaj la pral jwenn Jessica e m panse ke Jessica ta sipoze ou toujou gen menm nimewo telefòn nan? M toujou gen menm nan, li konnen l, li konnen l. M panse ke Jessica ta sipoze kite yon mesaj pou ou menm si se pa li menm li ta fè yon frè l, yon zanmi l rele w pou ou prezante ekskiz li because pwoblèm yon gason se pou tout gason, w ap soufri la menm e Mwen gade mwen si pa gen kèk moun ki rele Jessica la. Men mwen dènye fwa banm yon apèl ou mèt pale avèm ou pa bezwen wont mwen m konnen sa w fèm nan ou blese m konnen mwen pa bezwen wont mwen ou pa bezwen wont mwen m pa ta se pa la m ta dwe vini non men m pa kapab ankò m santi bagay la monte m alatèt m pa konn sa pou m fè m santi si m pa pale m ap toufe. Si m pa pale, m ap toufe. M pa konn sa m fè. Mezanmi, silvouplè, ede m mezanmi. Ede m non. Si nou kwaze avè l, pale avèk Jessica ak mwen. Pale avè l. Pale avè l, silvouplè. Pale avè l. Di l frè w toujou renmen l. Di l frè w chonje l. Pale avè l mezanmi. Petèt l a rele m yon mo dènye fwa cheri. O! E la, m ta wè. Menm se sou rezo, m ta pase mwen de moun ansanm. M santi m gen pwoblèm paske ak madanm mwen. M ta viv ou byen. Byen, byen, byen. Ou konn tande byen, byen. M pa ka esplike. M pa konn kòman m ka esplike sa ankò. M pa konn kòman m ka esplike sa.
Yo, kouraj wi freo. Kouraj menn. Gen sa nan lavi an tou menn. Ou konprann? Lè w renmen yon moun ou pa konn sa k pral rive. Jessica. La belle Jessica Jessica ou fè jenès maskilen an mal anpil M panse ke kou ou bay misye an Jessica m panse ke moun ki nan vi w lan kounye a si tout fwa ta gen yon moun nan move Jessica ta gen yon moun nan vi w menm moun sa ap pè w ou konprann m panse ke Jessica sa k tap pi bon Jessica silvouplè rantre an kontak avèm oubyen ansanm avèk mesye a rele l kite yon apèl pou li silvouplè menm ke w pa ta renmen l menm ke w pa ta ba l valè men m panse ke jès li fè a la pa gen okenn gason k ap aksepte fè l pou nèg la desann li konsa nan figi tout moun sa yo nèt atout li konnen w gen tò li make sure ke l vin la pou l mande pou l re wè w ankò m panse ke w ka fè ti minimòm nan pou nou pa pou sèlman li menm Jessica jere sa pou nou Jessica cheri. Jessica.
Mèsi toto frèm mèsi anpil wi bondye ap beni w frèm mèsi anpil bondye ap beni w. Yeah man kite yon mesaj pou mwen man si tout fwa pase fòm tcheke sou ou man akiyès wap viv baz. Map fè sa. Akiyès wap viv man. Map viv ansanm avèk ahh map viv ansanm avèk manman mwen men epa jis sante. nan maj sa te mal fè aryè ansanm avèk manman mwen se nou 2 ak nan kay lan sèlman
yè nou 2 a mwen menm ansanm avèk avèl avèk yon ti frè mwen ok ok men yo nan kay la aktyèlman la
lan mitan lan dedan nan dòmi an ok men men yo banm di w men pran swen tèt ou tande men pran swen tèt ou men si w te gon Jessica men. m panse ke wap jwenn yon lòt fi ki pou baw tout sa w bezwen, tout lanmou w merite menn. Pa bliye lanmou e konsa l ye menn, ou pa janm konn kote wap lage pye w. Dèfwa w konn wè moun ap souri menn, poutan dèyè tèt li son monstre. Ou pran kou an menn, se nou tout ki pran l menn.
Monchè, si w konn sa w t di m bay sa m pa t janm kwè. M pa t ap janm kwè. Banm di w gen anpil moun, banm di w gen anpil moun kap ekri anba live lan la ki di yo jwenn Jessica baz. Yo jwenn Jessica? Map fè Jessica rele w ok baz map fè Jessica rele w nap jere tout bagay nèt Dakò mèsi frèm Map fè Jessica rele w Bondye beni w frèm Map fè Jessica rele w Bondye beni w frèm Bondye beni w mèsi anpil tonton Mèsi wi frèm Bondye beni w Mèsi Mèsi frèm Mèsi Mpap kenbe w twòp non menn pran swen tèt ou wi freo pran swen tèt ou wi.